Bonjou bonswa tout moun, byenveni nan koze kowona, se doktè Egid Pierre, sa se nimewo 246 nan, bonjou bonswa tout moun ki ape gade nou, kap swiv nou sou youtube, bonjou bonswa tout moun ki ap swiv nou tou sou facebook, bonjou bonswa tout moun ki ape tande nou sou radyo. Megastar 97.3 FM Pa bliye koze korona nimewo 246 kòm ou konnen chak wikenn n ape fè lepwen sou maladi a epi n ape gade chif a lapui kòman pandemi an ye Anben gen plis ke 347 milyon moun ki te fè kowona deja Jounen jodi a ou gen plis ke 65 milyon moun ki fè kowona sa rele ka aktif. Ou gen plis ke 5 milyon 600 mil moun ki mouri, swa yon to de letalite de 1 pwen 66 pousan. Ou gen plis ke 277 milyon moun ki yo menm geri de maladi a, swa yon to de 79 pousan. Epi kote vaksinasyon, anben 60 pousan popilasyon mondyal la deja vaksinen, se plis de 4 milya 700 milyon moun ki deja yo menm vaksine dan le mond. Anben, flanbe dè ka ka yo ogmante o Dànmak e yo dekouvri yon sou varyan Omicron. Anben, sa gen kèk semèn yo dekouvri li, non li se BA2. Anben, li atire atansyon esperan ke li pa pran gwo anplè, byen ke ka sa yo majoritè o Dànmak e yo jwenn kèlke ka tou an Frans. Men se pa grav avèk sou varyan omicron sa, an Frans menm gen plis ke 400 mil ka an 24 è, byen ke ka yo ap on ti jan diminye, moun k an reanimasyon, ospitalizasyon ap diminye an Frans kote ke yo gon kalandriye pou yo leve rèstriksyon yo, se sa ke premye minis lan li menm li anonse. E an Frans tou toujou gen manifestasyon kont paspò vaksinal la enben gen sa o zantiy tou bon toujou gen sa omicron antouka li domine lerop inyon eopeyèn nan epi espas ekonomik ewopeyen an bon gon vas etid amerikèn li menm ki montre ke vaksen yo avèk dòz de rapèl yo enben yo efikas kont ka grav ka mòtèl omicron a 90 pousan apre twazyèm dòz nan. Donk se trè kanmenm trè trè trè trè trè trè enteresan. Metan nou gade kòman sitiyasyon ye dan lemonn, nan lòt peyi yo, peyi k plis touche yo, Lèzetazini gen plis ke 887 mil moun ki mouri de kovid 19, yo gen plis ke 26 milyon ka aktif epi yo distribye plis de 532 milyon dòz vaksen. Lebrezil gen plis ke 662 mil moun ki mouri de kovid 19, yo gen plis ke yon milyon 200 mil ka aktif epi yo distribye plis de 351 milyon dòz vaksen len gen jiska dat plis ke 488 mil moun ki mouri de kovid 19, yo gen plis ke 2 milyon ka aktif epi yo distribye plis de yon milya 600 milyon dòz vaksen. Larisi gen plis ke 325 mil moun ki mouri de kovid 19, Yo gen plis ke 718 mil ka aktif epi yo distribye 251 milyon dòz vaksen. Lemeksik gen plis ke 302 mil moun ki mouri. Yo gen plis ke 671 mil ka aktif epi yo distribye plis de 57 milyon oubyen plis de 157 milyon dòz vaksen. Lepewou gen plis ke 203 mil moun ki mouri de kovid 19 deja. Yo genyen plis ke 2 milyon 600 mil ka aktif epi yo distribye plis de 53 milyon dòz vaksen. La Chine ou konnen se la maladi a li menm li kòmanse an 2019. Yo genyen se yo menm ki pi byen kontwole maladi nouvo kowonaviris lan anben yo gen jiska dat pli de 4600 moun ki mouri, yo gen pli de 3000 ka aktif. Epi yo distribye pliske 2 milya 900 milyon doz vaksen, pa bliye se Lachin ki se peyi ki pi peple nan mond lan. Wayòm-Ini gen pliske 153 mil moun ki mouri, enben yo gen pliske 3 milyon 500 mil ka aktif epi yo distribye pliske 137 milyon doz vaksen. Lafrans gen pliske 128 mil moun ki mouri, yo gen pliske 5 milyon 700 mil ka aktif. epi yo distribye 233 milyon dòz vaksen. Afrik di Sid se peyi ki pi frape nan Lafrik la, yo gen plis ke 93 mil moun ki mouri jiska dat de Kovid 19, yo gen plis ke 79 mil ka aktif epi yo distribye plis de 29 milyon dòz vaksen. Anben! An nou gade pi pre nou, peyi Kiba gen plis ke 8 mil 300 moun ki mouri de Kovid 19, yo gen plis ke 17 mil ka aktif epi yo distribye plis ke 33 milyon dòz vaksen. Nan Repiblik Dominikèn gen plis ke 4 mil 200 moun ki mouri deja de Kovid 19, yo gen plis ke 34 mil ka aktif epi yo distribye plis ke 14 milyon dòz vaksen. Anben, ann gade ann Ayiti kòman kesyon an ye. Anben, jiska prezan statistik yo montre se 780 moun ki mouri. E depi dayè 2 semèn, se menm chif la. Donk, Ti Mari pa monte Ti Mari pa depanse pa desann nan kantite moun k ape mouri ann Ayiti. Nou gen plis ke 3100 ka aktif. Epi pa bliye gen plis ke 28 mil 117 moun ki te fè kowona anndan peyi Dayiti. Gen plis ke 24 mil 200 moun ki yo menm ki geri. Epi to de letalite an Ayiti a se 2 pwen 76 pousan. Pa bliye toujou pran menm prekosyon yo. Anben se toujou lave men nou. Se toujou pote mas, bay distans, dezenfekte tout kote. N ape sèvi anben pito n kore olye nou bay lanmen epi pa bliye pwan dòz vaksen nou vaksen kont kovid 19 nan wala donk madam mesye nou te se te yon gran plezi pou n te prezante 246 yèm nimewo koze kowona se te doktè Eliud Pierre pa bliye abòne epi pataje emisyon sa pou tout pou plis moun kapab Konnen, pran prekosyon, gen lenfòmasyon, pa bliye, lenfòmasyon kapab sove lavi. Epi nou di w, a la pwochèn!